Eh, Bonjou, bonswa tout moun. Eh, Se yon plezi pou mwen pou m retounen sou platfòm Micro Divin TV Entènasyonal la pou m kontinye prezante w eh, ke eh, pwen k ap fè aktyalite yo. Se byen. Kòm nou konnen nou genyen nou genyen emisyon titre ofisyèl Konprann pou n aprann pou n gen yon lòt Ayiti e ke maten an sa te twouve enteresan pou ke m fè nou tande entèvyou ekskliziv ke Premye Minis Garry Conille te genyen nan Radyo Karayib avèk ekip prezantatè de lemisyon. Ebyen, touswit m ap al fè nou tande l, ofiramezi n ap pote kòmantè kilfo. An nou tande ansanm. Si paske w mete w disponib pou nou. Bonjour Johnny, bonjour Guerrier, nan profite salye evidaman tout oditè, tout telespektatè Premyè Okazyon ki son emisyon map sonje yon lè m lwen yon kote lan Burundi m pran ti entènèt mwen map koute ki konekte m regilyèman a peyi mwen se vrèman yon plezi pou mwen pou m la maten an pou m vin pase ti moman sa avèk nou. Nou pral fon ti pale avèk premye minis nan e nap make sure ke nou pale lesansyèl de ryen paske nou pap wè premye minis nan souvan donk nap pwofite kanmenm echanje sou sa n dwe echanje pou peyi a kapab plis ou mwen edifye nou pral eseye gade gouvènans avèk PM nan nap gade sekirite nap gade eleksyon pwobableman nap gade de lòt kesyon en ki kapab enterese piblik la. Mesye Premye Ministre, dezinye, nome, enstale, ou pran fonksyon ofisyèlman, nou sot eksplike sa depi le 12 jen, ak ki santiman ou te aksepte pran djòb Premye Minis lan nan konjonkti sa?
Avèk yon santiman de kèk moun ki vle vrèman sèvi peyi l nan moman ki eksesivman konplike e difisil. Nou pa t gen okenn ilizyon sou defi yo. Nou te konprann ke moman an trajik. Nou t ap suiv Ayiti de prè paske nou te direktè rejyonal UNICEF asetepòk. Nou vin Ayiti trè souvan pou vin kouvri sitiyasyon timoun yo. Nou t ap suiv done yo, nou t ap gade kòman sitiyasyon an t ap deteryore. E evidamman. Lè moman an vini pou n kapab ofri sèvis nou nan kontèks patikilye sa a, l te enposib pou n di non. E jodi a, m ka di ke apre sis semèn, jan w di l la, gen anpil bagay ki akonpli, e m swete ke nou pral gen okazyon pou n pale de sa enpe, nan yon kontèks patikilyèman difisil. Dabò, youn nan bagay ki te trè atiran, e ke petèt ke n pa souliyen sifizamman, se pou lapremyè fwa kote w gen yon gwoup pati politik k ap goumen antre yo depi dèzane, pa janm ka antann yo sou anyen, arive bati yon konsansis otou yon estrikti de gouvènans kote yo tout yo patisipe. Sa pa t janm fèt avan. E plis ke sa, estrikti politik sa yo arive antann yo sou yon premye minis ki pa dè lè, ki pa patizan, y arive fè konfyans a yon moun ke yo pa konn anpil e yo mande l pou l kenbe netralite sa a pou l kapab ede peyi a travèse tranzisyon an.
Eske lè w rive nan djòb la, yon mwa aprè, ou desi oubyen ou santi te gen nesesite pou yon moun tankou w te vini? Kòman w wè djòb la de baz? Dabò, m pa tèlman wè l tankou yon djòb pou te di onèt. M wè l vrèman kankou yon angajman pèsonèl. E pa gen, nou gen 600 mil moun ki deplase jodi a, ki kite kay yo, k ap viv nan de kondisyon inakseptab. Nou gen mwatye popilasyon an ki an ensekirite alimantè. Nou gen kolera nan tout nò peyi a, nou gen gang ki kontwole 80 pousan peyi a, e se sèl peyi sa a nou gen. Nou gen ekonomi peyi a k ap deteryore, nou gen sektè prive ak kraze, nou gen 150 mil plis ki pati lan Biden. Peyi nou an, Ayiti, nan yon sitiyasyon kote l ap sonbre. Donk se nòmal pou ke tout Ayisyen, kèlkeswa kote w ye, Ou vin pote men fòt. Men nan, nou pa t atann nou aske nou t ap gen yon gwo siksè lan de semèn, lan twa semèn. Dayè, pa gen okenn referans de sa. Jeneralman, sa pran di tan, menm pou peyi ki pa lan sitiyasyon Ayiti. Donk, nou pa ni desi, ni pa desi. Nou konsyan de tach la. La sèl choz ke mwen, m ka bay oditè yo garanti, sè ke n ap avanse. Lanteman, men sireman e sitou de manyè irevèsib. Sa k enpòtan, se pou n avanse byen pou n kapab pa janm tounen nan sitiyasyon ke n te ye avan.
Mwen ta pral di dòk de PM nan pa regrèt ke l te kite Nasyonzini pou vin nan. M ap ede peyi m, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays. Pa ka gen regrè. O depar, Mesye le PM, genyen moun nan pèsepsyon an ki te wè w tankou yon

Premyèman, onètman, m pa tèlman konprann kesyon an. La question c'est que dans la perception gen moun ki te kwè ke Mesye Boni ke cpt a te chwazi a se kòmsi se yon moun yo te enpoze l konsèy la oubyen se blan ki te enpoze l donk yo pa t gen lechwa donk èske ou menm ou wè l konsa? La perception est tout à fait mauvaise. Nou fè dè semèn de diskisyon avèk enterese yo, sektè yo ki fè plizyè konvèsasyon avèk nou e avèk anpil lòt moun sou vizyon nou, sou kòman nou wè pwoblèm ensekirite a, kòman nou wè tranzisyon an, ki kontribisyon nou ka bay, ki ide n gen. E evantyèlman CPA fè yon travay ekstraòdinè, li reyini 3 moun de kalite.

Kote n ap challenge youn lòt, n ap diskite avèk konviksyon, n ap vle pouse pwennvi nou sou youn pwen ou youn lòt. Men la reyalite, la reyalite se k an 6 semèn jan m di a, e pa gen presedan pou sa, se premye fwa youn gouvènman monte nan youn semèn. Donk lè youn moun di m sa nou fè lan 6 semèn, si w al gade de manyè istorik, lan 6 semèn se gouvènman k ap monte toujou. Nou arive fè le konpwomi kilfale akòz de lirjans nou monte youn gouvèneman lan youn semèn.

Tou sa avèk de jan ki tradisyonèlman, istorikman, si w gade byen, pa janm antann yo sou anyen, men ki jodi a ap fè le gran pa, le gran sakrifis, paske yo tout yo konprann ke peyi a an danje. E si w gade l de pèspektiv sa a, petèt ke w va rive a lòt konklizyon. Enben, èske se vre ke gen de lè nou chita ansanm, nou pa antann nou, nou byen antann nou? Men a maj laverite, se ke jiskaprezan on est arrive a trouve un compromis suffisant pou pouvoir continuer à avancer. Men sa rive nan travay nou pou n ki gen dezakò, lè divèjans. Absoluman, e se previzib. Men nou met sou pye on sistèm tou pou n arive rezoud yo nan lakòdyalite. Lide ke nou ta ou ta ka mete 10 moun don ki soti de pèspektiv diferant, ki soti de oryantasyon diferant, ki soti de sektè diferant, ki gen de enterè diferan,

sa a ki egziste ant ou menm avèk manb konsèy prezidansyèl la ki te eksplike prezans ou lakay konseye Jil e gen anpil pawòl ki ap pale, vèsyon pa w ki sa k gen?
M pa sur de kisa w ap fè referans men m se yon premye minis e yon prezidan yon konseye prezidansyèl envite m lakay li kote gen lòt konseye prezidansyèl.

M pa ka komante sou li byen ni mal, m te kawou prezidan. Donk, tout konvèsasyon, tout echanj ki fèt nan kontèks sa a, ou konprann ke se pa yon bagay nou ka met nan lari. Bon, vu sa laprès rapòte sou rankont la, gen moun ki di èske PM nan te oblije al yon tip de rankont konsa parapò a sa yo rapòte ki te diskite, parapò a jan rankont la ta fini, vu l'urgence de l'heure, yo panse gen de lòt bagay. ki pi enpòtan Pierre nou te ka ap diskite donk vwala poukwa gen moun ki di donk yo pa wè nesesite yon rankont konsa se vre son konseye prezidan ki envite yon premye minis lakay li men alafen de la jounen yo pa wè nesesite a yo pa wè finalite a. Wi m respekte sa son pèspektiv men nou menm son konseye prezidans yon konseye prezidansyèl yon prezidan de la repiblik avèk 2 lòt mande yon rankontr nan nenpòt ki kontèks, mwen menm antanke Premye Minis, la choz a fè se chita pou koute. Je ne sais pas mwen menm lan pèspektiv pa mwen, lan eksperyans pa mwen, lè gen opòtinite pou chita, pou diskite de peyi a, pou diskite de, pou jwenn konsansis, pou mennen moun avè w, pou kapab asire w ke tout moun konprann kote nou prale ansanm, se yon envestisman ki vo lapèn. Paske ankò yn fwa raple w, Youn nan defi yo se pa sèlman kòman nou pral apwoche gang yo, youn nan defi a se kenbe koalisyon sa a ki trè frajil paske jisteman venan de sektè divès avèk dèzenterè divès ki pwal antre nan yon peryòd elektoral, li absoliman enpòtan pou n kenbe koalisyon sa a ansanm, pou n asire n ke n ap avanse an menm tan, pou n asire n tou ke gouvènman tranzisyon an pa gen fòs kote li pa al nan yon sans ouben nan yon lòt pou ke pa gen de gwoup ki santi yo leze. Paske otreman nou ale vè lechèk. Donk chak fwa nou e sak fè dayè wè, nou fè efò de kontinye rankontre sektè yo. Nou kontinye rankontre tout sektè yo kou dè dènye an semè e diskisyon nou gen avè yo ekstraòdinè an pèspektiv. Mwen pou mwen menm kesyon sa tèlman enpòtan. Janm wè premye minis la pase a kote, li pa nan egzakteman repons. Ferdinand vle poul bay la non. Eke tout la rue a anflame avek kesyon de ou al chita nan yon le chanprel avek yon konseye ou yon manm prezidansyel eke tout moun we salon kote ou tal chita son salon de koronpi son salon de voleur Donk ke ve di, sa se klè, ou di bagay la klè, m pa konprann, ann kontinye koute paske m pa vle fè twòp kòmantè pou ke nou menm chè entènot nou tande trè trè trè trè byen e nou pote e ke kòmantè pa nou. Liv yo sou kòman n ap avanse kote akò 3 avril la ye ekstraòdinè, espas de dyalòg sa a ke m oblije mentni li esansyèl a siksè tranzisyon an, se pa yon bagay ou ka met de kote e ke w ka deside du jour au lendemain ke pou yon sektè Oubyen gen yon lòt sektè ke w tou senpleman ou pa pale avè l ankò, patikilyèman lè se yon prezidan ki envite w vin ede w fasilite dyalòg e diskisyon. Nou sèten se pa demann dyalòg la ke obsèvatè ki relativman avize yo k ap swiv yo genyen, se pa pwoblèm sa yo genyen, men se parapò a sa k diskite. Paske gen moun ki te gentan di, si w wè pwoblèm peyi sa genyen, èske yon premye minis ka nan al diskite kòman pou yo pataje pouvwa a, kòman pou yo bay djòb, Gen de sektè vini ap defann di yo pa jwenn e sa yo te mande, angajman ki te pran, pwomès jiskaske gen de gen de gen de bagay ki repete o pwen ke nap mande eske te gen nesesite pou premye minis lan avèk on responsab pati politik oubyen gwoupman politik ki voye moun nan cpt a te oblije rive la a. Donk se sa preyokipasyon an ye. M pa kwè se demach dyalòg la ki pwoblèm nan. Johnny, Yo lye, yo lye. Akò 3 avril la prevwa kisa? Li prevwa kap gen on gouvènans kolektif de pati ki enplike nan akò a. Se sa l ye e se sa k fè w wè ke se sektè yo avèk CP yo k ap patisipe aktivman nan seleksyon minis e nan seleksyon direktè jeneral. Se baz akò Twazavrilay, nou menm kòm Premye Minis ki sanse gen yon stati neutre, n ap eseye asire nou ke ba yo pa panche ni dan un sans ni dan un autre. Jan m di w la, li esansyèl pou n genbe tout patenè ki enplike nan akò a ansanm avèk koalisyon an. Sa se yon nesesite politik e pa sèlman reprezantan CP yo men sektè yo. Donk dyalòg sa a pou nou ki pral debouche sou lòt kesyon yo tankou konferans nasyonal, konstitisyon e evantyèlman eleksyon se yon fonksyon esansyèl ke nou gen pou nou mentni. Paske otreman ou konn sa k ap rive se ke koalisyon an ka kòmanse divize e sende. E si koalisyon an li menm li kòmanse efrite, garanti sa a ke n genyen an, e ke popilasyon an achte, Jody, paske fò w pa bliye sa, popilasyon an ba nou espas sa a, poukisa? Paske l achte yon konpwomi, l achte yon konpwomi antre 2 aktè politik ke l rekonèt, e aktè politik sa yo angaje yo pou yo kenbe konpwomi an jisko 7 fevriye 2026. E youn nan garan konpwomi sa a se Premye Minis sa a. Se pou sa ke w pa gen yon Premye Minis ki swa soti nan yon sektè ou nan yon lòt. Mwen garanti ke nou avanse men dan la men. E lè yon prezidan rele w li di w Gary, il fo ke nou kontinye kenbe men dan la men avèk koalisyon an. Wi, se yon bon envestisman. E pandan w ap pale de akò 3 avril la, Mesye Garry Conille, Mesye le Premye Minis, èske ou santi w pou rete atache a akò sa a? Akò 3 avril la se baz, se baz structure de gouvernance sa. Se yon dokiman enpòtan ke mwen mwen gen bò tèt mwen tou lè jou paske li defini kòman nou dwe konpòte nou. Sètènman gen lòt dekrè ki vin sòti apre 3 avril la tou ki defini lòt eleman nan tip dakonpayman sa. Donk sètènman son referans enpòtant e esansyèl pou nou nan kad tranzisyon an, y a pa dout. Gen de bagay ki di nan akò sa a e nou wè jiska prezan ki kan menm swa pa respekte oubyen pa sou respekte. Pa egzanp youn nan divèjans kòm jounalis nou nou gen e kòm enfòmasyon tou ki genyen nan kesyon akò sa a, sè ke bon kote nan akò a yo di n li te prevwa pou se E CP ki jere kesyon direktè jeneral etsetera. E jodi a, yon sous pwòch CP a fè konprann ke yo pa gen tout latitid sa a vre e ke yo oblije nan negosyasyon avèk primati pou wè kòman yo ka chanje tèl DG, kòman yo ka ranplase etsetera. Èske gon bagay konsa? Si akò a te gentan prevwa tout bagay, poukisa l pa jis aplike l fini? Anfèt, akò a e konstitisyon an prevwa kòman pou DG yo nonmen. E se li prezidan ki nonm konsèy dè minis. Sa vle di senpleman ke konsèy dè minis la gon wòl pou l jwe. Dayè, se minis lan k pou entwodui enonse dè motif. Donk lan pwosesis la li menm kòman l fèt, se minis lan k di ke men pou rezon ke map chanje oubyen map nonmen direktè jeneral sa. Donk konstitisyon an li menm prevwa ke premye minis lan avèk gouvènman an gon wòl enpòtan pou l jwe lan kad seleksyon direktè jenero yo. Men dezyèmman, e dezyèm bagay ki pi enpòtan, raple w,

Paske nou gen yon tan limite, nou prale o ka pa ka. E se trè enpòtan. Sa vle di ke n ap gade pou n wè yon bwat kote direktè jeneral la swa gen des histoires de corruption, swa gen des problèmes de performance, swa gen yon rezon espesifik ki fè fò n, ki vle fò n chanje l. De, si direktè jeneral sa a gen yon rezon espesifik pou n chanje l, n ap gade anndan bwat la dabò. Eske gen yon moun anndan bwat la ke nou ka pwomouvwa, ranplase l nan plas li? 3, Si nou pa jwenn on moun lan bwat la ki ka asime pòs la, nou pwal chèche on moun deyò e nap gade CV moun nan, nap gade eksperyans li, nap gade kapasite n poul asire l ke 1, li pap vin aprann metye a la, lap deja konn kòman fonksyonman ye, li gen eksperyans poul fè travay la, l abitye fè manajmant la epi nou pran l. E se sou pwosesis ki ba ou premye lo de direktè jenero ke w gen kounye a. Ankò yn fwa sa a, se yon konsansis ekstraòdinè antre de jan ki istorikman pa t janm fè gran pa sa. E m panse ke pwodui a pa pafè, pwodui a pa ekselan, se pa tankou sa n te gen avan an kote se yon sèl moun k ap chwazi. Tout direktè jenero nou chwazi yo, yo gen de kategori vèti. Yo gen vetting ke tout CP yo fè yo menm antre yo, e answit lè yo vin jwenn gouvènman an, gouvènman an ankò al fè vetting pou yo, pou asire yo ke yo pa gen dosye, yo pa gen antesedan, yo pa twò alinye a yon sektè politik, se pou sa ou wè dayè ke nan nominasyon ke nou fè la yo, ou pa wè oken vizaj ki anblematik d'un gwoup politik, ou wè nan esansyèlman se son dè teknisyen ki pwobableman gen afilyasyon politik yo, men esansyèlman prezante kòm dè figure neutre. E pou mwa, pou mwa Johnny.

O grand etonman de tou lmond, yo te wè vin genyen 3 minis san pòtfèy ki te vin.